Alo Djoulie, ou konn kiyès m wè la? Mennaj ou avèk yon lòt ti fanm pitit.
Kiyès ou wè? Bon sa sa ye gade nou, ki nou fè landjèz konsa? Ou wè mari m a yon fanm? Depi nou wè de moun ap byen viv nou toujou bezwen kraze sa nou menm? Sa pa e gado tande lè w ema yon mari ma yon fanm kite la fanm nan sa pa e gado manman jouda manman landyèz humm mèsi manman.
Rayi yo lè yo konsa yo jouda konsa manti wi ti nèg la pa menm gen tan non tout la sèt jounen travay kote mari m gen tan pou l nan lòt fanm.
Allo
Kijan w ye la? M anfòm kòkòt e ou menm kòman w ye?
Depi avan mennaj m achte yon boutèy diven pou mwen, m pa jwenn moun pou m bwè l, m t ap vin lakay ou an, m pa konn si w disponib ou lakay ou an? An l achte l pou l pa rete avè w pou l bwè l? An an. M disponib pitit vini. Bon m tèlman pa gen anyen map fè se tele m chita map gade m santi m raz m pa gen kote pou m ale m pa gen m pa janm tande w m pa janm wè w ou pran w nan men m nèt. Ebyen map rive sou w cheri map rive lakay w kòkòt. Yeah.
Banm lokalize Down li pa janm pap banm sipriz ti gason sa Banm dil Joli ap vin la.

Depi lale map fè w siy pou m vin jwenn mwen cheri. Ok pa gen pwoblèm bby non pa gen pwoblèm humm depi lale fè m konnen map rive sou an ok cheri mwa m renmen w pi tchaww.

Sa w di m la?
Pandan èd sa ap travay byen di a, m kwè li, m fè l konfyans men m pa vle l vyolen konfyans mwen. Ah, li di. Ta kon lòt fanm li ta genyen sè l. Huh!
Ki lòt fanm sa? Jan ti nèg, jan w ap pale m ti nèg sa renmen w sa pou l ta gen lòt fanm sou ou? Oh, pandan w ap di sa la, avan yè pandan mennaj mwen fin achte diven pou mwen an, gon, gen de ti medam nan zòn nan yo tèlman jouda, li rele m, oh lwen mennaj mwen an yon fanm. Li wè menajman yon fanm wi Li pa dim ki gason men li dim li wè menajman yon fanm M pa kwèl non m kase met nan bòl li Mwen men E kòw wè wè map byen viv la ou bezwen m kite ti malere a pou yo pran nan menm Bon ou konnen kòman yo ye Pa okipe moun tande Map bay legen cheri Pa okipe moun M kase met nan bòl li cheri Li toupe li toupe Mwen m pa bezwen moun bay banm ti potaj pou nèg M pa met moun siveye mari m cheri Li pa dim ki moun non. An palan de sa, dat wap pale m de demen nan sa, ou pa janm prezante m li, eben nou pa zanmi anko. Li pa gen tan sèm ou konn ap fè travay li ou konnen lap chante epi tou li nan fè foto pou moun lap konn moun ou konprann li pa gen tan. Ah non mwen m panse depi lè w pale m de mennaj sa ou t o mwen ou ta pran randevou. Yon bon ide wi banm rele l banm rele l banm fèl vin la map byen prezante w mennaj mwen map fè w pale avèl nan telefòn avan apresa map fèl vin la poul te ka bri ansanm avè nou m pa konnen non depi l disponib.
Joly amour. Bon baby Kote w ye la cheri. M chita sou galri lakay la.
Bae map fè w pale avèk pi bon zanmi m nan, meyè zanmi m nan cheri map fè w pale avèl. M lakay li la m vin bwè divi w te achte pou mwen an

Sa an Djoulie.
Cheri sa w panse w tou vin la nou te ka bri ansanm baby sa w panse.
Kèt bby jodia e jou repo m wi bon kòm ou pati konsa a ke map map plede fè w soufri m pa vle w map vini cheri map vini. Vle m vle zanmi m nan wè w paske m toujou ap di l m gon majisyen cheri m vle l rekonèt ou.

M pral wè ni Sarah ni Djoulie yon sèl kou. Ou kwè gen yon plan medam yo fè pou yo bat mwen? Ohh! Antouka!

Bon sorry si mwen vin lakay nou se nan ben nan mande aske kipi te kenbem bon. Salut. Bon sante wi.
Jan ou di an madam ravi de te connaitre. An sa vre. Janm diw lan baby se meyè zanmim lem santim sel lakay lan se lam vini. Bon m remèsye w dèske ou sèvi konpayi pou mennaj mwen. De rien. Paske ou konnen ke lè w lan peyi etranje peyi moun yo pa peyi w jan yo di an. Fò travay pou Madame Mezoulan pou Ay banm jan production bay sa ou preske pa banm tan menm. Ay production va. Ya production tankou m gon staff avèm la bay nou konn al filme nan tout kwen peyi a nèt. Tankou m pa menm gen tan menm poum manje menm Madame Mezou. Ti kras tan m gen an se li m bay li. M zou menaj mwen pa gen tan. Se li m bay ti tan m gen an. M zou l renmen m, ta m di w sa w pat kwè. Ya o non pa gen dout nan sa menm.
Bon m telman renmen n baby m vin achte nounous m pot fel kado. Ah m komanse ap fè jalouzi la ou poko janm banm yon nounous non. Baby non li toujou sèl ou pa konprann mwen li toujou sèl lè sèl la pa la li toujou la pou kont li. Li toujou sèl bèl timoun. Wi sa fè m toujou pot bagay sa pou li. Bon m kontan dèske nou gen nou nou konte sou youn lòt bon se byen bon sante pou sa.

Dario se. Nou pa konnen depi lontan. Mwen konnen. Dario se pasyans epi detèminasyon. Ou wè sa m vle di w? Oh cheri, mi te di w sa. Te kwè ti, ou pa konn de ti medam ki nan zòn yo k toujou ap mache wewe wewe yo m pa konn si se renmen yo. Non gade gen plizyè.
Gen de yo rele antèn avèk miko. Èske se sa w ap pale? Cheri de ti medam. Gen youn ki pi kout gen youn ki pi gwo. Ki koulè yo?

Baby e pa w gen wifi kay lan?
Hello tout moun, bonsoir, bonjour se aktris Sarah ki antre lakay nou aktris desizyon ou konnen m deja renmen gade m e m pral fè nou pi bèl sipriz toujou donk mèsi pou like yo mèsi pou kòmantè yo Pa bliye swiv nou sou Instagram, Facebook sou Down Official se menm non an Instagram, Facebook menm bagay. Donk kontinye pataje, kontinye like, kontinye abone nou a chanèl YouTube lan e m di nou mèsi deja. Je vous aime. Mwah. Lè m pran lari y ap gade m Lè m sou galri y ap gade m Lè m ap mache y ap gade m Menm lè m kanpe y ap gade m Gade m, gade m Mwen stil klere fò w gade m.